Mwen gen biznis poum fè kòb. Mwen gen paj youtube mwen poum fè kòb. Lèm live nan tiktok pèp la banm kòb. Mwen fè pwomosyon pou moun yo banm kòb. Di John koupe sa a mwen tanpri koupel pa kitem soufri la menm John non koupe sa a. M pa leve nan yon fanmi ki demini, nan yon fanmi ki pòv, nan yon fanmi ki mal. Mwen de sèvi pèp la pou yo banm kòb. Menm si anpil fwa gen moun ki jije bon nan tiktok la tout moun merite kòb men mwen menm mpa merite. Mse youn nan moun resevwa kado nan tiktok deranje plis moun. Lè e mwen menm ki resevwa sa deranje oken tout moun. Men lè se lòt moun tout moun kontan. Yo di yes li meritel mwen menm yo toujou ap voyem retire kò la al travay sesi sela nou jourem plizyè fwa em se youn nan tiktokè depi ti flè ap envante nan tiktok mwen la nou konn jourem pou menm ti flè sa yo ke kounya la nou paka al regle lòt aktivite pou nou ka jwenn yo ti flè sa ou wè kap monte a e premye kado ke tiktok voye. Nou konn joure m pou ti flè yo. Nou konn joure m, minimize m pou ti flè yo. Nou konn di m mwen rete la m ap veye ti grenn flè. Nou konn di m nou menm nou gen bagay pou nou fè. Nou rele m tout non. N antre nan manman m, n antre nan. Non nou pa ban mwen nan tiktok la poko egziste. Alò malgre mwen fè yon byen, malgre mwen fè tout sa ki bon pou mwen menm. pou m kapab jwenn sa yo rele yon rekonesans nan men nou. E lè nou mwen jwenn li, nou fè m konprann o pou ki sa yo bal tout sa. O li bay 500 dola, sa k te gen ankò mèsi bokou. Sa se konpòteman de engra. 500 dola w la m te bay la. Se pa yon 500 dola ki te sot nan pòch nou. Ni e pa yon 500 dola ke nou te banm kenbe pou nou. Se 500 dola m li te ye. M te gen dwa resevwa l sou paj la epi m pa ba l anyen. M just kite l pale epi m pa reyaji. E si chèf li m te genyen manadjè deja, li te sipoze di m sa e mwen menm tou mwen ta prezante l manadjè pa mwen. Paske tout ski an rapò avèk manadjè, c'est une autre chose. Manadjè è la pou jere, manadjè è la pou chèche, manadjè è la pou rekrite. Ke potestan sa yo menm, anpil potestan sa yo, nou ipokrit epi nou trèt ankò. Ankò e priyè sèlman nou konn priye, fè fake priyè pou moun. Kisa nou konn fè ankò? Fake priyè ke nou konn fè pou moun.
E sa fè ri men se vrèman malere. Monte vin fè analiz. Nou gon Bondye yon Jezi syans fiksyon vin la rablabla nan zòrèy moun o nan de Jezi Dye di syèl o nan zam rien du tout nap ramase kòb sou youtube nap fè mizik Nap rablabla nan zòrèy moun tout lajounen sak fè nou pat dil ko depi bon menm lè konkou a te la tonnè krazem la banm yon sè potestan banm yon frè potestan m pap pale de manm ki te pase nan gofundme al chèche youn al chèche youn ki te pase nan gofundme an al chèche youn ki te pase la apa de frè Lukson sèlman. Gade frè Edson, si gen moun ki te vin fè envestisman, se anpil moun ki te pase nan live la ki te vin chache spotlight. Moun sa te konn te vin fè envestisman nan live, nan piblik. N ap chache spotlight de sitiyasyon pou nou montre nou pi bon moun, nou pi konn rezone. Men nou yon merd nou pat vo. John kite l kontinye. Kite l kontinye.
Gad nou bezwen krache sou moun. E kwa nou bèm ede nou an? Kwa nou bèm moun ede nou an? E kwa sa nou bèm moun ede nou? A konpòtman sa nou bèm moun kontinye ede nou? Dapre nou, lè kounye a nap fè yon kokenn ji sa, gen moun ki pral foure tèt yo pou ede nou? Gen tiktokè yo fèk kare pa okipe nou. Kote nou tap jwenn Mendel pou nou foure lan tout loulay sa yo? E kwa e paske m two aksesib? E kwa e paske m renmen li mesaj? E bon pou mwen. E bon pou mwen. Daye banm esplik yon bagay. Si m te byen fè kob avè live. M ta pral fè live la sou YouTube. Lè m fè live la nan TikTok la. Se nou menm depi m komanse live pap ki pral kopye l pou nan fè lajan. E pou nou live la tap bon. Lè m te live nan tik lè li m te live nan tik tok la si m te bezwen kanpe an mèt live m tap pran live la m anrejistre l sou youtube mwen al gade sou ki youtube live la ye. M tap pran live la m mete l sou facebook mwen. Hay moun ki egare. Si gen moun ki tap chache spot light gen moun ki te bezwen spot light ki te bezwen pou live itil m yon bagay. Dapre ou panse ke si m te bezwen antre kòb, si se yon envesti m te envesti 500 dola, m tèlman sòt. Sa vle di nan 500 dola m te envesti a e zye m pa genyen, mwen wè tout kado, tout bagay k ap pase, m t ap rete sèlman pou m te resevwa 200 ka? 200 ka ki 1000 dola Waww 200 ka wi m fè Sa sèlman fè nou fache wi N ap di 7000 dola m fè 7000 dola nan live wi Sa vle di depi ou lè yon live ap lanse Du premye jou m kanpe nan live la pou kont mwen avèk Max men nou menm ayisyen nou konsekan erezman moun ki pale shit sou mwen yo minim 200 ka mwen fè nan yon live fasilite sa ki fè piblik la okouran se paske nou minimize. popilarite, nou minimize lè yon moun kapab pote yon moun ale pi wo. Si m te di betiz, si m te joure cheflin, nou t ap live pou nou te di m betiz. Men kòm se du byen m fè nou wont pou nou di sa. Oubyen nou te vle atribiye l a lòt moun. Nou jennen pou nou di e mwen. Mwen atribiye l paske mwen fyè. M pa t konnen lè yon moun fyè de yon bagay li fè ki bon, se yon awogans li ye. Oubyen paske m te vle fè moun konnen ke se mwen menm. Yes, e pou m fè moun konnen se mwen menm menm, paske nou pa vle fè moun konnen se mwen. Chèf la te egziste deja. M pa janm di ke Max pa t la, men m pa t konnen si Max te la. Yo pa t di m si Max te la. M pa t enfòme ke Max te la. M pa janm di ke se mwen menm ki envante chèf lan, men pa kontre, pami tout platfòm li te pase, menm lè yo te fè entèvyou avè l, yo te kache entèvyou, yo pa t vle moun konnen an, mwen se youn nan moun ki te aksepte pou di konsa, bon, je vais t'aider. Li te gen dwa gen de pwoblèm finansye, wi, m pa di se manti. Men pa kontre, pèp lan te swiv legzanp tout tiktokè yo te tande e yo koube pou yo te vini vin sipòte. Jounen jodi an la, mwen menm ki te resevwa senp moun nan ke nou pa t bezwen ke nou te bare a, kounye a m pa ka resevwa, Grandam nan, chèf kuizin nan, mwen te vle resevwa l nan platfòm mwen an, se pou te trase yon egzanp e pou te itilize manèj. E pa t pou m te resevwa glwa, se pa pou m te ka popilè, paske mwen menm nan nivo ke m ye la, m pa bezwen plis popilarite, m bezwen plis kòb. Nan tout kominote ayisyen an, popilarite m te bezwen an, pèp la gentan ban mwen l. Pa gen yon ayisyen ki pa konnen m. Yo konnen m etan kon moun ki popilè, yo pa konnen m etan kon moun ki gen kòb. Pase non m pa nan lis moun a kòb yo. Mwen te fè l paske lakay mwen, nan peyi m, yo aprann mwen pa teknik e pa rekonesans kote w.